Salut tout moun, byenvini sou platfòm Ayiti Cheri Platfòm tout ayisyen, platfòm pa w la Nou la pou n vann e pwoteje imaj lakay nou Bay bon jan enfòmasyon, top, dekouvèt e edikasyon Si se pou la premyè fwa w ap gade videyo sou platfòm nan, abòne Si se sou youtube w ap gade l, like Se sa

Top klèb ayisyen ki nan top 10 meyè klèb nan Karayib la. Pou site sèlman Ayiti bay 4 klèb ki fè pati 10 meyè klèb foutbòl nan Karayib la. Nan 4 klèb sa yo Ayiti bay la, Ayiti bay 4, Repiblik Dominikèn, bay 3, ba w 7, Jamayik bay 2, ba w 9 e Surinam ba l youn ki ba w 10 nan top 10 meyè klèb foutbòl nan Karayib la. Brèf, Karayib la kisa l ye? Yo souvan di lè Karayib. Les Caraïbes sont une région des Amériques. Karayib la son rejyon nan Amerik la. Ki twouve l dans les baies des Caraïbes. Ki twouve l nan lanmè Karayib la. Karayib la son rejyon ki nan Amerik la men ki nan Sant Amerik la. Sa vle di Lamerik Latin. Yo ba l non Les Caraïbes. Nan sid, ou jwenn Lamerik di Sid, se la w jwenn Brezil, Ajantin, Chili. E nan nò, ou jwenn Lamerik di Nò, se la w jwenn Etazini, Kanada. Karayib la li menm, li twouve l o sant. Prensipal vil ki genyen nan Karayib la, genyen La Avàn, genyen Pò-o-Prens, Santo Domingo, genyen Kinston. Gen Pwent a Pit, genyen Fort de France, genyen Basse Terre. A se vil ki pi popilè nan Karayib la. Karayib la li konpoze de 21 peyi, 21 il, paske Karayib la li konpoze de il sèlman. Paske Karayib la sèlman, li genyen plis pase 700 il, ilo, resif avèk kay.

Papiamento. Brèf, pou n pa pèdi fil dide, 4 klèb ayisyen ki fè pati top meyè klèb de la Caraïbe. Nan 4 klèb ayisyen sa yo. Se Don Bosco ki vini an katriyèm pozisyon. Don Bosco de Petyonvil e nan lis top 10 meyè klèb nan Karayib la, Don Bosco an nevyèm pozisyon. M te fè yon videyo sou sa deja, si n swiv chanèl la, n ap ka wè top 10 meyè klèb nan Karayib la. Don Bosco se li ki vini an nevyèm pozisyon. Nan top 10 la, men se li menm ki katriyèm ekip ayisyen ki nan top 10 la. Twazyèm klèb ayisyen ki fè pati ton top 10 klèb nan karayib la se Real di Kap Ayisyen. E nan lis la, li vini an uityèm pozisyon nan top 10 meyè klèb nan Karayib la. Dezyèm klèb ayisyen ki fè pati top. 10 meyè klèb nan karayib la se AS Kapraz, ASC, Le Vieux Coq Kapraz. Twazyèm ansyen klèb ayisyen se ASC. E nan lis top 10 meyè klèb ayisyen an, ASC an setyèm pozisyon. E premye a pou n fini ki se dènye, premye klèb ayisyen ki fè pati top 10 meyè klèb ayisyen se Akayè FC. Akayè nou konnen ki twouve l nan vil Akayè. Se li menm ki premye klèb ayisyen ki fè pati top 10 meyè klèb nan Karayib la e nan top 10 la Akayè plase an dezyèm pozisyon. Brèf, malgre tout sa k ap pase nan peyi nou, nou toujou fè la diferans. Nan top 10 meyè klèb ki genyen nan Karayib la, Ayiti bay 4 e se se nou ki bay plis. Moun ki vini apre nou se Repiblik Dominikèn ki bay 3. Aprè la Jamayik ki bay 2, Sirinam ki bal yon sèl. Sa vle di nou toujou kenbe tèt nou nan zafè foutbòl nan Karayib la. Klè. Mèsi paske ou gade video sa de kòmansman jiska lafen, pa neglije bal yon like. Pa neglije envite de twa fanmi w, zanmi w gade videyo sa a ansanm avè w, pataje l ansanm avèk yo pou n kapab laji kominote a. Se sa pou ki m di nou renmen travay m ap fè a. Tchaw tchaw, n ap rewè ankò nan yon lòt videyo. Pa bliye nou se Ayiti Cheri.